Komisè Benson nou te kontan maten an pou nou ansanm avèk ou la e moun kap gade nou maten e leswa nou salye yo e ou te gon dosye kap trete nan moman lan yon dosye wap trete se dosye uscis e bagay ki gen rapò ak koripsyon anpn nan ki nivo dosye a ye la kounyè a komisè. M salwe Madeus, m salwe tout oditè e bon m ta ka di entènot kap gade m epi kap tande m nan moman an. Bon kòm sèvitè, jan ke m te di, m ap fè sa lalwa di. Sa vle di ke dosye a te vin jwenn mwen nan nivo pakè epi nan menm moman mwen te mete le kap sou sèten odisyon. Odisyon yo fèt e byen antandi mwen te panse odisyone bokou plis moun. Men, puiske lalwa, li limite chan daksyon Pakè a nan kad tout pousuit penal. E gen yon delè pou evite ke mwen pran twòp tan, dosye a, jodi a menm dosye a ap transfere o kabinè denstriksyon pou ke ankèt yo kontinye paske lejislatè la li plase de moun ki pou mennen ankèt apwofondi sou nenpòt endis. Oubyen alegasyon yo pote kont 2 patikilye. Moun nou pa tande yo, yo pral reponn kesyon jij la kanmenm? Bon, li pral, e pa mwen ki pral di jij la kiyès pou l tande. Men nan manda sa a ki se rekizitwa de fòme komisè gouvènman an bay jij la e pou l enstwi pou le kont di komisè di gouvènman kòm pati pousuivant, li di ke jij la, jij denstriksyon, majistra enstriktè la, li kapab tande tout moun e ki li estime ki itil, ki enpòtan pou mennen byen ankèt li a epi pou l pwodui rapò li pou l fèmen ankèt la. Li kab itilize tout vwa ki l estime ki enpòtan. pou ke li fè moun vin jwenn li, pou l tande yo, e li kapab menm bay komisyon wogatwa a, e m ta ka di omològ li, ou byen de jij de pè, etsetera, pou fè de odisyon pou li, fè de entèwogatwa pou li, e pi achemine l, e rapò yo, sou pli kachte, a vle di. E yn fwa ke pakè li defere dosye a pa devan la chanm denstriksyon, li sezi la chanm denstriksyon, pakè pa desezi de dosye a, pakè gen aksyon lap kontinye mennen, men dosye a, tach la li atribye a majistra enstriktè ke dwayen an pwal dezinye ki pou trete dosye a, poul mennen ankèt epi Pou li konkli, èske alegasyon ki pote yo, èske yo fonde, èske gen eleman de prèv chaje e di sifizan, lè sa l ap voye l pa devan yon tribinal ke l deside swivan sa lalwa di. Si l estime pa genyen tou, lè sa l ap rann òdonans de non lye e pakè a. kapab nan youn ou de ou lòt ka, Pakè a ka, si l estime ke desizyon ou fè griyèf, li gen griyèf kont desizyon ou, ebyen Pakè a kapab anvizaje tèl vwa de rekou.
Men, Komisè, an n pale pou moun ki pa konnen anyen nan lalwa, an n di pwofàn nan lalwa. Kisa sa vle di nan yon dosye nan pakè epi nou voye l nan kabinè lejislatif? Sa vle di ki sa? E sa vle di ke nan komisè di gouvèneman li kapab mennen yon ankèt ke yo rele ankèt de flagrans. E nosyon de flagrans sa, bon piske nou pa nan nou pa an chè, nou pa gen pou nap devlope l, men li genyen yon yon limit e lalwa di klèman konbyen jou pakè a genyen pou ke li travay sou dosye a.

pou majistra enstriktè la ki se jij dè endis pou l al travay sou endis yo pou l wè èske gen prèv, èske, èske, èske e sa ki di yo li kapab yo palpab, yo pwoban. E si komisè gouvènman estime ki gen pwen donm tou e ke li menm li ta mande pou l pran yon tan pou l kapab al ankete, pou l tande moun etsetera, pou l deplase pou li jwenn, pou limyè fèt sou yo. Ebyen lè sa a li menm piske li gon tan ki pa long pou l trete dosye yo, pou l fè travay pa l la, lè sa a li prefere dosye a pa w devan e li sezi la chanm denstriksyon. Otomatikman majistra enstriktè la sezi de dosye a, youn nan premye ak ke l ap gen pou l poze, l ap genyen si gen moun ki nan prizon, l ap gen pou l rele moun yo, pou l ba yo bay depo kont yo, pou l enfòme yo ke li menm l ap enstwi dosye a. Si pa gen moun ki nan prizon, nan ak l ap poze yo, l ap kòmanse lanse de manda de konparisyon oubyen si l estime ke li nesesè l ka lanse de manda damne e si l estime ke nan yon nivo l ka lanse de manda darè. E nan enstriksyon, pandan enstriksyon ap fèt la, pakè pa desezi dan la mezi ka toujou gen de moun ki gen de griyèf ki pote plent. E pakè a, lè sa a, si gen de nouvèl plent, e si gen de nouvo eleman, e ke ki pat mansyone nan rekizwa denfòme li a, l ap voye yon rekizitwa, l ap pwodui yon rekizitwa sipletif pou l voye bay majistra enstriktè la pou l di, ekoute donk, pandan ke w ap ankete sou fè sa yo ke nou te mansyone yo, e suivan enfòmasyon ke nou genyen, suivan moun ki plent yo pote, men gen de nouvo fè. E nou mande w pou w ankete sou fè sa yo tou. Si l rive tou, majistra enstriktè la, pandan l ap ankete a, li jwenn de nouvo fè ki pa t pami fè pakè a te mansyone yo, e l jwenn de nouvo pis ki pa t mansyone nan rekizitwa la, l ap soumèt dosye a bay pakè a pou l enfòme l ke li jwenn de nouvo pis, li gen de nouvo fè, epi li mande l otorizasyon pou ke li ankete sou li. Se pou sa k fè, anpil fwa moun yo di pakè desezi, pakè pa desezi. Pakè a sispann sètèn aktivite pandan ke si le bezwen se fè santi, gen de aktivite pakè a toujou fè nan kad dosye. E, dan se ka, majistra enstriktè la li gen gade yon sètèn souverènte e ke l ap tande tout moun ki nesesè ke li jije k nesesè e menm le komisè di gouvèneman si l bezwen de eklèsisman, si l bezwen de enfòmasyon l ap rele l, l ap tande l pou ke li kapab jwenn de eleman pou ke li kapab mennen travay li a, pou l ka fè travay li a, pou l ka mennen l a bon pò. Donk moun ki non yo site nan rapò uscc ki gen nan apn tankou wo fonksyonè yo tankou direktè yo, yo fèk kòmanse kounye a ap rekonte pou lajistis. Bon, se pwosedi la ki demare. Pwosedi la demare. Wè, pwosedi la demare. Pansè ke, otan ke nap kreye de dout, otan ke nap kreye pwen donbre, se otan ke nap rann ankèt la vle difisil, se otan ke majistra enstriktè la li menm tou, lap gen pou li eksplore dotre pist pou ke li kapab fè jayi la limyè, pou ke sa ke li gen kòm endisyon, pou ke li ka di, eske yo fonde ou pa? Ou fè youn nan sa ou te pwomèt ou t ap fè paske nan premye fwa n te entèvyouve ou, ou te di swa dosye a klase san swit, swa ou voye l nan Kou Etdiksyoner oubyen ou voye l nan. Lachanm denstriksyon. Men, men, fò m di w sensèman, m pa t janm atann nan tèt mwen ke m te ka gen yon, m te di w, se ansanm dopòtinite, ansanm de maj komisè di gouvèneman an te genyen, men m pa t janm panse avèk ni klase a ni voye l Kou Etdiksyonèl la nonplis. Paske, e. Parèy dosye, fòk gen ankèt ki mennen. Paske, e kèlke pa, ou konnen nou toujou akwoche avèk e de fòm de defans. N ap toujou bezwen defann nou. E sètèn fwa, sa nou di maten an, se pa li nou di a midi a, se pa li nou di apre midi a. Ebyen, fòk genyen de mekanism ki mete an plas pou ke yo kapab oryante n pou n kapab. Di, Eske sa k te di maten an se li ki vrè a? Sa k te di a midi a oubyen yè se kiyès nan yo ki vrè a? Ebyen, sa mande ti tan. E tan sa a, komisè gouvènman pa gen l nan men l. Se le majistra enstriktè ki gen tan sa. E kòm pwofesyonèl nan dwa, majistra, eske gen rekou? Kisa avoka. Kap defann mesye yo ka fè kòb wa jwe defansè kounya la. Bon se la lwa ki di ke konstitisyon menm la lwa mè chat fondamantal la ki di ke pèsòn yo pa gen pou yo tande pèsòn si l pa e akonpanye de avoka l oubyen yon temwen ke l chwazi bon e li revyen son dwa inalyenab se le dwa le pli antye ke yon moun genyen yon jistisyab genyen pou ke l genyen avoka l pou ke l genyen defans li. Paske e suivan le prensip menm de legalite de zam, ebyen, il fo ke, se li normal ke avoka toujou genyen, genyen, genyen, pati a, li genyen toujou genyen defansè li avèl, li genyen avoka avèl. Bon, kounya, se pa mwen k pral di avoka men ki sa l fè pou l asire defansè ou pa. Mwen menm kòm la, mwen se defansè sosyete a. Si avoka a pa asire defans pa l la jan pou l dwe fè, byenke an reyalite antanke defansè sosyete a, mwen la tou pou m siveye pou dwa moun sa yo pa leze tou, pou dwa yo pa vyole, men m pa genyen pou m di avoka l la men kisa pou l fè, men kisa pou l pa fè. Mwen menm m gen pou m fè travay pa m nan e se nan kad travay pa m nan m ye la maten an. Men e se yon dosye e anpil moun di a kole a dosye sa, li t ap tann rezilta imedya, arestasyon, konparison e rapid. Pou moun sa yo sezi kap kap gade w e kap koute w la, sa w t ap di yo? Yo pa gen tò, yo pa gen yo petèt si yo pa konnen. Si yo pa konnen. Se sa k fè, se pa nenpòt moun yo pran yo bay yo mete nan fonksyon yo. Pou w nan fonksyon an, ou gen de eleman pou w genyen, ou gen de konpetans pou w genyen, ou gen de kalifikasyon pou w genyen, ou gen de eksperyans pou w genyen. Moun yo, yo pa konnen dayè. Nou son pèp ki akouche avèk arestasyon. Pou nou tout tan moun pa arete, sa vle pa gen jistis. Ebyen se chak jou moun ap arete, moun ap libere aprè. A vre di, se pa sèlman arestasyon. Pou n fini la nan dosye sa a, Elie, jodi a menm dosye ULCC, rapò ULCC kont direktè APL Zermatt yo nan kabinè jistis la. Wi, se dosye a yo menm, jodi a yo pral nan kabinè la. Se yo m ap finalize la. Men tout rekizitwa m gentan prepare, se m ap achemine yo maten. Nan fen ane nan fen ane a la, gen lapolis toujou arete anpil moun. Ou konnen ou nan pati a se gwo kou kont ou, w ap travay, ti plis yo pa la. Ou poko jwenn moun sa yo, ou poko tande moun yo arete pandan ane a, kòman sa ye? Ap gen arestasyon toujou? Bon, fò m fò m di verite, m gen yon sibtiti ki la avè m depi yè. Men misye la, men e lapolis ap travay, sèvis edikasyon ap travay, yo poko achemine, yo poko e defere yo, fò map tann yo, e m espere ke jodi a la, paske gen nan yo kòmanse defere, ma pral tande yo, epi m espere ke map kontinye tande yo, epi pou ke nou ka bay tèl swit ke de dwa. Kòman sa te ye an matyè de sekirite pou Pouvèt Senmak? Jiska mèt, Mwen ta di a on di san lin. Jiska mentnan nap batay. Nou konnen se nou batay nou ye, nap batay epi nou pap janm pliye, nou pap janm bese lè bra. Nap anvizaje estrateji nou o jou le jou pou ke nou fè sa la lwa di nou gen pou nou fè, pou nou ke nou travay pou bay rezilta popilasyon ap tann nou. Lè nap fini, ou kwè nan Jezi, se.
Jezi pa moun pam mwen menm. Se olohoum ki moun mwen. Hein?
Olohoum ki moun pam nan. Nan Jezi di Jezi vini pou sove le mond. Eh ben oui, se pou sove moun ki kwè nan li yo, se kwa si e son mit li ye.
Ou pa kwè nan retou Jezi a? Bon, m pa konnen, chak moun ka kwè nan sa, se lafwa moun nan kap dil ki sa yo, nan ki sa lap. Sa se pa epa moun nan. Moun nan, moun nan se, se fwa li e li ap santi li menm li san ka santi li konfòtab tèl ou tèl kote. Mwen m ka kon santi m konfòtab. M pa nan non mwen klati. M kwè ke planèt la gon mèt. M pa konn ki non. Li gen dwa se Olowoum tou. Eh men se nanm, se yon kesyon de nomanklati. Ou ap di m Jezi, Mari, Jozèf. Eh men mwen m ka di w Olowoum, Mawou, Yazi, Pongoy. Bon, m pa konnen, m pa konnen. Lame sa, m pa konnen èske se lame di syèl oubyen lame de latè. Si se lame de latè, poukisa l pa vin bay kòmand yo? M pa konnen sa vle di se sa m di w m pa se yon kesyon de nomanklati yon kesyon de non mwen m pa akwoche a yon non sof ke m kwè ke sa m wè la yo gen yon gen gen yo gen yon mèt
e pa chak maten mwen priye chak a chak segond a e la e lapriyè m ap lapriyè la a mèt mwen ou pa bezwen konn non mèt mwen Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1100 Madeus la. Lè w fin abòne, klike sou ti klòch la pou w resevwa notifikasyon. A chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, pataje l tou avèk zanmi w.